Bonjou bonswa se yon plezi pou nou debake lakay ou pou yon nouvèl videyo mèsi paske ou toujou rete konekte mèsi dèske ou abone layite e pataje e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou ankò yon lòt fwa sou fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou pa rate okenn videyo rale chèz ou ou pral tande e ou pral gade. Anbasadè Kanada a nan peyi Dayiti di Alix Didier Fils-Aimé atansyon Ou wè jan m choute bounda CPT a? Si ou menm ou pa byen dirije tranzisyon an, respekte tout règ jwèt la, w ap pase pi mal pase yo. Pandan Alix ap pran presyon yon bò, goumen gentan pete nan pak la Blaise zanmi fanmi men sak nouvèl? O o! Ou konnen ministè edikasyon nasyonal ki makonnen ansanm avèk FNE, lajan dyaspora ki pou konstwi lekòl, diskisyon k gen ladan nan moman la. Alix ap gade kòman l te kapab fè bouyon pòsyon majik la pou l separe bay tout politisyen. Men goumen gentan pete, m pa vle sa, se sa m vle, m ap pran sa. Èske chodyè ap mete atè avan goumen an eklate? Nan moman n ap pale a la, klas politik la, ki siyen pak ansanm avèk Alix, tankou yon baril de poudre, nenpòt ti etensèl kapab eksploze l. Bonjou bonswa, fanatik tak 509, Fouco, bonjou bonswa Blèz, men sa k nouvèl, kòman lavi a ye? Bonswa Fouco, bonswa avèk chakrenn zanmi tak 509 yo e mes ak nouvèl yo, Fouco lesem di avèk chakrenn zanmi kap gade'n la, pa antre nan jwèt koken mètdam ke anbasadè peyi Kanada André François Giroux ki mare sosis li avèk Fils-Aimé vle fè pèp ayisyen konprann ke gen yon pwoblèm avèk Fils-Aimé. Banm raple nou sa. Sak pase? Sak pase?
Se anbasadè André François Giroux sa a, ki te ekri koken mètdam nan ka pete an bliye sa, ki te ekri pa tèks mesaj Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc, Louis Gérald Gilles, Smith Augustin, Leslie Voltaire, m fè ti rapèl sa pou nou, pou l te di yo atansyon. Si nou manyen fils aimé avan 7 fevrier ebyen map koupe viza nou map sanksyone nou efektivman vrèman yo koupe viza ansanm de nèg kem soti la kòm konseye e yo sanksyone yo sa vle di jodi an la kete anbasadè André François Giroux Kelte chaje dafè Henri Wooster, yo tout ap fè mèt dam, yo tout ap fè koken, yo mete restavèk yo a la, yo mete ti moun yo la, yo mete ti tyoul yo a la, ebyen kidonk sa vle di ke pa etone nou. Se de seri de dizon k te di ki deja kòmanse pa respekte ki fè ke misye deja tire pye. Men l klè! Li klè Fouco, sa p ap etone okenn moun ke menm jan w wè kominote entènasyonal lan, li te choute bounda Ariel Henry, menm jan w wè kominote entènasyonal lan, li choute bounda Kapeten an, sa n te panse? An yo pa pral choute bounda Fils-Aimé tou? Rete gade pou nou wè. Fouco, mwen pa t vle diskontinye w, m pa vle kanpe w, m pa vle koupe w lapawòl. An n avanse, an n avanse, avanse gason m! Klas politik ayisyèn lan. Fouco, m pa ba w manti. Si w pa vle, madam Judith, pa m site non l, ki se yon gwo fan ke m kwaze avè l Fouco, li di, Bless ak Fouco e Foberto se nou twa m swiv. Se nou ki fè m aprann konnen Jovenel pa t yon move prezidan paske nou fè moun yo konprann kiyès ki te Jovenel Moïse. E an menm tan tou, nou fè moun yo konnen kisa ki klas politik lan. De menm tou Fouco, yon moun tankou Mesye Jean Robert, Mesye Kenan, wè de moun sa m site non yo, kote ke yo konprann ke jodi an, ke l te Blaise, ke l te Fouco, ke l te Bertho e anpil lòt toujou, ap fè yon travay pou kominote ayisyèn nan ki Etazini. Fouco, si ou vle pale de bann rat do kale sa yo, de bann cafard sa yo, ke poul fin beke, ke ki fin pase bò bouch ou. A, m gen enpresyon menm poul pa vle yo, menm poul pa vle yo. Pou mwen ap li sa yo?
Menm pou la.
Ou konnen lò pran sandal ou kraze li gaye tout bagay sa yo? Gason m, ou poko jwenn ravèt ki mouri anndan liv? A mon chè, a yon ti pou mon chè. A men, m fòk fòm pase pa konn jwenn dadou sa. Ou poko jwenn ravèt ki mouri nan tou panno? O!
Poko. Ou poko jwenn ravèt ki mouri anba pye kabann? Ou konn ki kabann? Gon seri de ti kabann fè andeyò. Ou poko jwenn ravèt ki mouri nan tou wòch. Ou poko jwenn ravèt gon seri de bwat katon avèk e pa bwat katon non seri de ti ansyen malèt granmoun yo konn genyen pou yo met papye tè. Lè papye tè a soti on dirè se kafe yo te vide sou li. Ou poko jwenn ravèt ki mouri seche, ki pa jwenn manje, kal kache kòl pandan yo tap kouri dèyèl, kal fofile kòl ki rantre, e pa bliye malèt sa yo pa ouvè fasil, se lè gen urjans, paske se la tout sekrè deta yo ye, ou wè sam diw la? Ebyen, lè w jwenn yon ravèt ki mouri konsa ki fin seche, kisa poul ap jwenn ladan?
Joseph m vle di m fè m yo konprann Fouco. Ou konn sa k fè ke mwen mwen ak Fouco oblije trè asid anvè moun sa yo? Mesye, kiyès moun jodi a k ap vin nan figi moun k ap vin siyen pak gouvènabilite, k ap vin alò pak nasyonal gouvènabilite, kiyès k ap vin nan figi moun? Se Evalya Beauplan, nèg lwil lan. Se André Michel. Nèg ki di ke peyi a pral move anpil, nèg ki te di sou vete Jovenel Moïse lan, se Marjorie Michel, se Claude Joseph tout est sous contrôle, hein, Pierre Esperance te prezan tou nan villa d'accueil, se de moun ki jodi an, e sa fè map di w ke. Men men batay kont jovenel la men sa men sa men rezilta tande. Mwen menm ou wè fim nan m renmen fim nan. Pral baw. Se te rekonpans de moun ki te di ke Jovenel pat bon, Jovenel te sesi te sela epi men poukisa yo te bezwen touye Jovenel. Jodi an Fouco nap eseye konprann sa gen la kòm sitiyasyon. Wap lè w tande ke lakou dè kont Fouco li aksepte apwouve yon kontra avèk yon konpayi etranjè pou vin jete sou taks, pou vin jete sou fwontyè nou pou plis ke 500 konbyen milyon dola ameriken. E n sonje se nan koze koupe kontra nèg kap vòlè, kap dechèpiye, kontra Sogener ki se youn nan koz lanmò Jovenel wi. Egzateman.
Lanmò Jovenel wi.
Donk jodi an. Lè gen tranzisyon e Jovenel te di l, lè gen enstabilite, lè gen tranzisyon, se lè sa nèg yo fè ok bann tout mal taye. Pèp ayisyen, m ap di nou sa, mesyedam ki la yo, yo pa t janm t ap pote anyen pou nou, yo pa pral pote anyen pou nou, paske Fils-Aimé klèman di Fouco, lè l sòti nan senkantyèm konferans chèf deta e de gouvèneman caricom, li di w ke. Yo pral travay pou yo tabli sekirite pou wè si yo ka, tande byen, si yo ka fè eleksyon nan fen ane a. Si yo ka. Si yo ka ta fè. Yo pa p fè anyen, Fouco. Si yo ka ta fè eleksyon. E se la nou ye, paske ann kòmanse nan dosye anbasadè a, n ap pran dosye yo etap pa etap. Wi, an de kouswa Jirou. Wi. Jirou di konsa ke Alix Didier Fils-Aimé pa gen yon kat blanch nan men l. Pou l panse l ka ouvè le kò, jan ti chantè a di, PM peyi a se pou ou kale dada w jan w vle nan. Pa gen bagay konsa. Yo di l konsa, fò w konnen misyon an se sekirite epi eleksyon. E si w panse ou ka vin la pou fè sa w vle, fè kantite tan w vle, menm sa ki te pase cpt a, se menm sa ki gen pou rive w si tout fwa w pa respekte. Prensip tranzisyon an. Men, atan! Gon lòt bagay ki ekstrèmeman enteresan. Se nan kesyon eleksyon an. E la pou wè gen blòf. E la pou wè goumen an poko piti. Puiske, ou genyen KEP a, pa vre? KEP a ki te deja fè konnen l pa gen misyon pou l fè referandòm. Nan, klè.
Yo te fin pran desizyon, lajan dekese, lajan manje, pa gen kesyon referandòm. Sa vle di, yo ap batay la a, avèk menm bout tranzisyon kòripsyon an, menm pak, jan prezidan Jovenel Moïse, pak de kòripsyon an, yo ap batay pou yo kapab refon eleksyon la a, pou yo kontinye ansanm avèk li menm. Ki pa ka kenbe, yo pa ka fè eleksyon a sa a. Kèlkeswa jan w vire l. Sa se. Nan CEP a se ke lwa yo montre nwa su blan enskripsyon pati politik yo sipoze kòmanse apati de 2 mas k ap vini la a. Ki donk lendi.
Egzakteman, lendi demen an. Pou enskripsyon yo fèt pou selon dekrè kalandriye elektoral la, enskripsyon yo pou yo fèt pou pati politik yo vini ansanm avèk papye yo, eksetera. Sa gen papye? Sa gen papye?
Oubyen ti gason m? E tandiske, premye minis lan ki sot siye mpak, ansanm avèk menm pati politik sa yo, ladan yo kandida pral soti pou ale nan eleksyon, PM soti nan karikom, li di w konsa wi nap gade kòman nou te ka fè eleksyon nan fen ane a. E tandiske, nan dekrè elektoral la, yo di l klè se ke premye tou eleksyon an pwograme pou 30 out 2026. Konbyen eleksyon k ap gen nan peyi sa la? Konbyen ka e pe k ap genyen? M pa konn si w konprann jwèt koken an. Paske nan moman la a, nèg yo pa fokis nan dosye pou al enskri e sa k gen papye pou al patisipe nan eleksyon. Se pa sa a. Se pataj gato!
Ban m minis afè sosyal, ban m direktè sesi. Ok se pataj gato kap fèt. E genyen ministè edikasyon nasyonal gen anpil ti goumen kap fèt pou li la. M kwè ministè edikasyon nasyonal nan jou pase yo te nan men ede. Nan men ede wi. M wè sa e nan men ide. Euh wi wi kiyès ki te minis avan avan avan avan Antoine Augustin m pa sonje non men Antoine Augustin se Montana men avan Antoine Augustin sou Garry Conille èske se misye ki te la raple m non zanmi zanmi kap gade yo se ki m non raple m non. M pa raple m non paske ou konnen yo tèlman pap regle anyen ou pa ka men wi yo te nan ede an menm tan tou m kwè gen Gen nèg kòman l rele ankò liberis. Liberis wi sa se metye defans. Liberis se defans.
Yeah yeah. Ou pa konprann wi e a ren.
Wi non liberis se rèd. Rèd egzakteman e rèd rèd. Rèd ok rèd rèd ede yo te fon sèl rèd ede. Rèd ede ki gen mouche yo fon sèl ministè defans. Ya ministè defans kounye a la imajine w rèd ede pa genyen ministè defans. Ou panse lap ka ret kanpe gade Alix nan je? E tande byen, lè m di w diskisyon an gen tan kòmanse nan pak la se pa yon ti bagay ki piti. Puiske Renald Luberice ki te nan do Jovenel Moïse, ki t ap konseye prezidan maten, midi, swa, jounen jodi a wè kè l kontan k al siyen pak. E nèg ki po janm ka kanpe gade le pèp nan zye pou lap di jistis pou Jovenel. Li pa kapab. Bon l pat ka gade Badio nan je la gade pèp la nan je. Li pa kapab. Ah ah. Ebyen pa bliye li menm ki genyen ministè defans nan men l. Donk kounya la nan pak ki sot siyen an misye klè nan deklarasyon ke l fè. Si ke Alix panse l ka retire ti bagay sa nan men l, misye ap tou rantre nan opozisyon. Hum. Ok. Misye pral pase nan opozisyon si tout fwa Alix Didier Fils-Aimé pa ba li ministè defans. W ap pale de Renald Liberis e Claude Joseph? Ou byen Renald Liberis? Wi, Renald Liberis. Ok.
Non claude joseph li menm li klè Ronaldo fè jwe boul fè fè football. Ou fè kòb yo menm yo fèl paske yo renmen paske yo renmen politik. Efektivman yap fè lajan nan politik la son bagay konsa. Pase tip sa li menm biznis li nan plato santral se militè k siveye sa. Pa jwe pa jwe avèk yon chèf. M pa konn si w konprann. Men kounye a la a, lè w pran ministè edikasyon nasyonal, kiyès k ap file ministè edikasyon nasyonal? Se OPL. E OPL k ap file l. Bagay sa gen gwo diskisyon ladan paske sa yo pwopoze a, se pa sa Alix vle, sa Alix pwopoze a, se pa sa yo vle. E pa bliye lè w rale FNE, lè w rale ministè edikasyon nasyonal, epi w rale FNE ki kanpe bò kote a. Yo travay de konsè puiske se la dola 50 dyaspora ap soti pandan dènye tan resèt la gra, Ayiti pa bon dyaspora voye anpil kòb. Egzat, egzat madanm. Klè, klè madanm. Donk son ti konkou vòlè kap fèt la. Nan pak la gen ki di mwen m pap aksepte sa, se sa m vle, oh entèl non l paka minis, pou sa moun sa fè l te joure m li te di m vòlè, gen ti enteresant tou donk tout ti kapris sa yo pou Alix degaje l li fikse. E pa bliye, ou pap ka rive satisfè tout. E se la batay la pral deklanche. Mwen menm se tann map tann batay la e fòl fèt. Yes fòl fèt. Donk, nan moman la, lò gade dekrè elektoral, fòk pati politik yo rantre sou lis pou apèl kòmanse, an menm tan pou premye tou eleksyon al fèt an out, Epi ou non kafou kote ke se remaniman ministeryèl kap pale. Donk pou remaniman fèt la pran ant 2 a 3 mwa. Kòm etan done pòt pawòl premye minis la te deja di men e kounye a lap fè eksperyans la pou kòl fò yo ba li 3 mwa. Li te di w sa endirèkteman nan Metwopòl. Apalan de Elyeval. Egzakteman.
Donk, kounye a la gason m, pou remaniman fèt, pou tout kapris, pou sa di l pa vle sa, pou sa di se sa l vle, epi jiskaske yo arive miks yo tout ansanm epi pou nou kòmanse vole a. Gen k p ap janm aksepte, ou pral tande gen blòk majoritè, blòk minoritè anndan. Kounya la kòman ka epe sa menm pral fonksyone lap yon bò pou kont li lap regle afèl premye minis yon bò lap regle afèl ansyen premye minis di nou ka gade kòman n ka fè eleksyon nan fen dane a pa bliye li te di w sa deja depi nan mwa janvye ki sot pase a la pou gen eleksyon fòk gen sekirite e kiyès ki chaje pou la sekirite se premye minis e gen de minis ki prale la a Alix pat janm gen volonte pou l met sekirite gen lòt ki pral di si gen sekirite kounya kòman m pral fè kontinye nan ti tranzisyon m nan kòman m pral fè siyen lòt akò pou 2030 lan. pap janm gen stabilite. E se la a bagay la pral gate nèt. Nan gen pou l gate. E, toujou sou menm lanse sa a, youn nan moun ki tap li diskou, se te Jerry Tardieu. Non, non, non, nou sipoze mete limyè sou li. Li bezwen limyè a pandan dènye tan. Ay, son bon ajan doub wi. Gwo ajan doub devan Letènèl. Se moun ki kanpe sou Jovenel pou di non, non, non referandòm, non, non, pa sipoze gen referandòm, non, non, prezidan an pa legal, prezidan an pa gen dwa sa, prezidan an pa gen lejitimite. Boop, prezidan mouri, se li menm ki nan tèt komisyon. Kiyès ki ba w dwa sa? Kote w jwenn lejitimite sa, ti gason? Bagay vòlè sèlman yo regle. Epi jounen jodia wèl sou lotèl devan Alix mwen gon ti mo mwen renmen lè yo itilizel son desizyon istorik. Depi kilè nap pran desizyon istorik sa? Nou gen 4 lane 6 mwa depi nap pran. Akò sou akò, pak sou pak, desizyon sou desizyon yo toujou istorik men pou fè kisa? Pou fè ki sa? Lè w soti nan yon kafou pandan yon prezidan manda l poko fini nou te gentan ap siyen pou son premye minis ki fin fè rès manda a. Donk, lè nèg la kanpe l di w konsa Blèz, n ap mete tout diferans nou de kote. Kiyès ki diferan pami yo? Kòm ou pi gran pase m petèt ou ka di m. Paske yo toujou ap mete diferans yo de kote. Nou chwazi le peyi, okenn sakrifis pa twò gran men. Ou wè se vòlè yo pral vòlè. Yo youn gade lòt nan je, yo konnen se vòlè yo pral vòlè. Epi yo toujou ap met diferans yo de kote. Ki sa k diferan antre nou la menm? E mwen m gon jan map chèche ak balèn youn nan nèg ki siyen pak sa pou m poze l kèk kesyon m pa ka jwenn pou l eksplike m kisa k diferans 2 kote a. Tout akò yo te siyen yo èske yo te janm respekte 3 atik? Jounen jodi a sa n siyen an si l pa bay rezilta kisa yo sipoze fè ansanm ak nou? Paske anpil fwa pa genyen. Pati ki di men ki sa w k ap rete tann ou si tout fwa ou pa bay rezilta n? Yo toujou di w o ou gen randevou a listwa ki listwa? Ki listwa ou pa konnen? Donk li klè pou nou konprann se menm pak koken an, se menm pak vòlè yo, se menm e e e posesis la k ap kontinye dechèpiye le peyi. E kounya la a, ann kite pati sa a pou n tonbe nan peyi Lèzetazini Damerik kote ke, pandan semèn ki sot pase a, Lèzetazini Damerik, pou mwen di otorite lajistis yo, rive tande jij Jean Roger Noël Cius ki te fè manda kont Prezidan Jovenel Moïse. Gon bagay k ap pase nan klas politik la, nan klas ekonomik la, nan sistèm jistis la ki pa piti ditou. Lèzetazini damerik pou kont pa l, mete politisyen yo toutouni. Kounye a la, on moun pral di, a wi, yo te sèv avè yo, sa vle di nou menm nou pa t ka kòwonpi yo tou, se sèlman yo menm ki ka kòwonpi. Konprann byen. Pou gon jij, tande byen, on jij nan peyi Lèzetazini se pon ti bagay ki piti. Gade byen pou wè, menm sou tande prezidan Trump ap bat zèl li, fè dezòd, fè koze, moun fou leve maten al al ko li, yon jij di, hey kanpe la! Hey pa fè tèl bagay! Li ka toujou ap fè retisans men depi se jij la ki pale gason m. Ou pa ka bat zèl ou twòp nan. La jistis rele w pou vin reponn kesyon, kèlke swa grad ou, kèlke swa nivo lajan ou te ya, w ap debake nan tribinal la pou vin reponn kesyon gason. Se pou m blag. Men kounye a la, ou gon jij enstriktè nan peyi Dayiti. ki leve yon maten k fon manda, ki rekonèt sa l fè a pa bon. M pa konn si w konprann byen. Ou se jounalis, ou te fè sèman, ou bay laverite. E pou w leve yon maten w fon manti, ou konnen se manti l ye. E pi ou lage l sou do yon lòt. aprè de twa lane sa ou te fè a lakoz lòt la pèdi lavi l èske w ap janm dòmi anpè ou pap ka dòmi anpè menm si w ap manje ou pa ka gra non e menm si w gra se pou mou grès li ye non paske kè ou pa poze. Chak lè non sa a on moun ki site l, sa w te fè ap remonte ankò. Ou pa alèz. Epi gon bon maten, pandan ankèt ap mennen, yo wè se sa w te di a ki lakòz yon gwoup lòt pran desizyon touye lòt la, y ap vin sou do pye w. Yo pral poze w kesyon. Enfòmasyon sa w te bay la a, ou te verifye l? Montre pa A plis B sa w te di a se te laverite. Ou pa ka pwouve l. Kounya pou ap kanpe devan la jistis sou tèt sèman ke w te fè a pou di m te bay manti sou entèl. Kòman fanm ou bra lwa w? Kòman pitit ou, kòman frè ou, sè ou, antouraj ou pral wè w? Se paske nan peyi Dayiti se sanwont sèlman nou kale wi ki fè w wè gen de moun ki stil toujou ap pale nan laprès. Paske genyen nan yo ki di w konsa, oh, m te konn bay manti wi sou prezidan, mwen menm m te konn bay manti wi. Men, ou pa konn konsekans manti a. Se sa n ap viv jounen jodi a, se konsekans manti a. Paske ou pa ka leve pou le bon plezi epi w ap bay manti sou lòt. Paske, gen yon gwoup moun ki pa vle wè l, gen yon gwoup moun ki di w frape, gen yon moun, chak manti ou bay se asasine ou asasine lòt la. Chak manti ou bay se pwòp peyi w lò touye. Paske moun sa wap bay manti sou li a li se imaj peyi a li se prezidan de la repiblik. Se pa paske m konnen Alix son vòlè pou m bay manti sou li m pa ka bay manti sou li. Ase se li k la nou poko deside dechouke l. Li se wa nan peyi dayiti. M pa ka rantre nan lojik bay manti sou li. Menm si m konnen li pa bon moun. Sa son verite l pa bon moun nou tout konn sa. Men kounye a la, lè w pran yon jij, yon jij ki fè sèman, yon jij ki fè etid ki pi wo pase mwen menm ansanm avè w, yon moun ki la ki pou tande, yon moun ki la ki pou konprann, yon moun ki la ki pou pran dènye desizyon ki kapab kraze yon peyi, ki kapab sove yon peyi. A chak fwa yon jij ap pran desizyon se pon ti bagay ki piti. Pase sou kelke swa fòm li pran desizyon an, l ap gen de konsekans. E lè ou yon jij fin pran desizyon, l ap difisil pou l retounen sou li.
Jij la pa bon jij. Kounye a la gason m, imajine w, jij la tèlman koken, li fè koken. Jij la telman koken poul di w li fè yon manda antidate.
Komsi avan. Se nan lavèy.
Non komsi yo pral fè koudeta nan. Le 7 fevriye nan peti bwa. Le 7 fevriye.
Li fè w konprann se ke se nan 6 ou byen nan 5 li siyen li te mete l 2019. Manti. Manti. Manda te la. Manda la depi fevriye 2019. E koman yo pral fè manda? Se nan fè fake masak la saline. Paske koman yo fèl gasonm se fè 2 group gang batay Nan batay 2 group gang sa ou pral jwenn bout janjan ki pran bal Kiyès ki mennen bout janjan an lopital se don kato ansanm avèk pyè esperans. ki fè demach ki mennen misye lopital Bènamez. E lè misye rive nan lopital Bènamez, lapolis debake pou vin arete chèf de gang nan. Paske son tip yo t ap chèche depi nan lane 2016 paske l te boule mache. Kiyès ki debake vin kanpe pou pran defans chèf de gang nan, Pierre Espérance? K ap di w, wi, lopital la gen moun ki malad, se pa kote pou yo fè bri, wi, donk, yo pa t voye envitasyon bay lapolis. Lapolis vin chèche yon chèf gang nan lopital li te bezwen envitasyon, ki entansyon? E se menm yo menm nan ki gen tan, yo tèlman rapid, se menm yo menm nan ki gen tan planifye, si lapolis t ap sèlman rantre epi l al nan sal kote chèf gang nan ye, l pap pap pap, li pran li, yo mete l nan ambulans y al ansanm avè l, se fini. Yo gen tan mobilize moun vin manifeste pou di Bout Janjan se papa, Bout Janjan se manman. Son sitwayen, son notab, son sitwayen, ou konprann, sitwayen respektye ki se se ki pase la. Jan Boulos te di l, son lidè kominotè, l ap fè sosyal. Men boulos gen lap fè sosyal nan kòm nan ala fè. A li la depi jiyè si m pa tronpem, jiyè 2025. Mezanmi ak ta di sa poutan son lòt tande. Lè m di w gon leson kap bay anba a ki pa piti nap tounen sou dosye boulos la. Kounya la a lè yo fin jere kesyon masak lasalin yo a, m pa janm wè kadav. Jounen jodi a poze tèt ou kesyon, André Michel ki se te youn nan moun ki te dan devan ki t ap pote plent. Gon pakèt moun li te trennen pote plent, yon pakèt ti granmoun pou fè konprann ke granmoun sa yo pèdi pitit yo. Sa k fè pwosè a pa fèt jounen jodi a? Kot moun ki te enplike yo? Poukisa pa gen pwosè? Sistèm jistis la nan men nou? 4 lane 6 mwa kote pwosè a manti. Eske, eske depi lè sa tou rapò FNDH te pwodui sou konsènan sa, eske rapò a tou kanpe la? Kote rezilta, kote ankèt vrèman an ankò, eske rapò a kanpe la? Enben kounya la se pou Fizeme la bay rapò, pase se konsa yo fè. Non, byen sè sa pouvwa.

Wè la, eskize, la yo wè l klè Fouco. Pa egzanp, ann di ke sou, sou Koni oubyen sou KPT an, li te anba anba, li te kòmanse avèk yo apre li vin, li vin ap tire pye. Men la, li moutre a klè ke li nan fizeme. Mwen menm, gon bagay yo di Fouco ki atire atansyon m. Ou ka gen pwoblèm avèk administrasyon Donald Trump lan. Sitou moun ki Ayisyen konpatriyòt nou yo ki Etazini nan moman an ke m konnen imigran pa byen wè kote ou sa. Men gen de moun ki twouve ke tou Donald Trump la bay Ayiti yon gwo bourad. Lè ke jodi an la, gen yon ansanm de politisyen, malgre sa, sanwont yo ap retounen nan figi moun la. Nan Gonayiv la, pou kanaval la, yon relatò ki te fè prezans li, nan Jakmèl la, pou kanaval la, Lanbè te fè prezans li, malgre sa w tande a. Men, jodi an, Klass police 86 lan e mwen toujou dil ke sou men sak mwen vel avek Désir lot mesye yo ke se avek Fouco taksik 109 mwen di sa Klass police 86 lan me li se yon wont jodia pa gen anyen ou kapab pale de li de sans positive nan pa gen bagay konsa Se koudeta, se touye prezidan, se enstabilite, se ame jenn gason nan geto yo, se siyen kontra plis ke 500 milyon dola ameriken, se sa rezilta ye. Se sa l ye. Alò, ou pral pale m pou di m yon nèg tankou Youri Latortue, li fè 12 an senatè, li fè 2 manda senatè, de menm pou Lambert, e ki te menm pase kòm majistra, pou ale Jean Charles Moïse, Tant de lot anko e valè boom nan kote yo sa yo bay kom rezilta jodi a se travay se Mwen menm save sa ou fè mwen menm gason m ou konn sa ou konn sak fè dèfwa lè w wè moun yo ap kouri kè m fè m mal men gon kote m rive m di kite yo kouri paske si moun latibonit fè tout vi yo ap kouri masak ap fèt sou masak Gang ap antre nan kay pran jenn fanm. Yo gon gran grif nan kò yo. Yo gon kokorat san ras nan kò yo. Yo gen ekip rezistans pou yo peye. Yo gen la polis pou yo peye. Zòn ba la tibonit la tonbe plat atè. Ti rivyè. Lestè gang ap fè koze. Savyen woyy se papa li. Youri pa janm parèt yon jou pou mande kès ki se pas. De ki manyè de ki manyans. Bon gon kanaval ou wèl sou tèt chè epi nou pa keyil avèk de twa kout wòch. Nan mouche. Nou pa keyi l ansanm avèk de twa kout wòch? E ap di w ap fè sitasyon a la vyolans wi. Non se pa a la vyolans monchè. Pase lè w chèf gang kanpe l di w konsa, men sa on senatè te fè l fè. E jounen jodi a nou tout wè rezilta a. Moun latibonit pa ka plante manje. Lè gon nonm ki kanpe l di w nou pral met sekirite sou tout fòm nan tout akò ki fèt li siyen. Men kounye a l nan pak. E defwa moun yo konfonn plezi ansanm avèk degaje. Lè nèg yo ap fè kanaval yo, yo panse se pou yo lap fèt. Non, yo pap fè kanaval pou ou. Yo fò konprann, oh pèp la strese fòl enjoy. Manti, se lajan yo yap boule. M kwè se plis ke 500 milyon de goud wi ki te kese pou Gonayiv kanaval lafwa dènyè la. E lajan yo gen komsi gen de nèg ki la nan klas politik la, yo pa la pou ede rezoud yon pwoblèm, yo pa la komsi pou ede chanje sitiyasyon, yo pa la komsi pou yo pase enterè yo apre epi pou yo di bon an nou gade kòman n ka ede moun sa yo. Yo la sèlman pou lè gen lajan. Depi gen lajan kote a yo wè yo. Yo tankou moun ki gen ti talbè. Depi se travay, depi se met tèt ansanm pou chanje yon sitiyasyon ou pa la. Men depi kote a gen lajan, li gen tan prezan. Ou te chanm wè Youri nan tèt cha, ap mete presyon sou anba, ap pale nan laprès, jan l te konn fè sou Jovenel pou l ap di mezanmi, fòk gen sekirite, moun latibonit kriye, moun, ou te janm wè l? Ou pa chanm wè l non. M dakò e son ti vakabon yo kap mache fè dezòd e yo kou parèy yo nan laprès ka pa deside ba w pale men ou gen platfòm rezo sosyo nou tap tande w nou tap wè w men jan w te konn ap fè twit nan peryòd Jovenel Moïse jan w te konn ap di opozisyon sa a se opozisyon k pran responsabilite l pou se si ou gon plan sekirite kòmanse aplike l nan depatman latibonit se ou k kontwole depatman an. Atansyon Iran se pa Venezela. Iran se pa Kiba. Iran se pa Irak. Iran se pa Siri. Iran se yon major power nan Middle East la. Lagè eklate nan peyi Iran. Nan 48 è ki pwal vini la yo, ki se yon 48 è desiziv, ou pwal tande anpil slogan. Si w swiv 2 medya tankou RFI, tankou France 24, tankou on bann kominikatè oubyen on bann journaliste Ayisyen, de nèg ki di ben m se jounalis, m se gwo jewopolitisyen, m konprann reyalite gè nan dènye tan sa yo, w ap wè yo vann ou yon Etazini tou pwisan, yon Etazini ki se polis mond lan, ki gen pouvwa pou l rantre nan nenpòt peyi, pou l elimine nenpòt prezidan e li pa gen kont pou l rann. yap vann nou yon etazini ki toujou genyen tout gè m tande yon zanmi m wè yon zanmi ki fè yon pòs yè ki di etazini pa janm rantre nan yon gè ke li paka genyen m fè yon m fè yon kòmantè nan pòs li a pou m mande l pou l raple m yon gè li sonje etazini te genyen an 1975 yo pèdi plis pase 40 mil marines 40 mil sòlda ameriken mouri nan gè vietnam yo kouri pliye bagaj yo yo pèdi gè a epi kominis pran peyi a. Yo kòmanse yon gè an 2000, yon gè ki dire plis pase 20 tan. An 2021, yo ranmase bakla batak lan, yo kouri tankou se bouzen k ap kouri pou bwa. An 2021, apre 20 tan, yo kouri kite Afganistan apre 20 tan. Nou sonje sa k te pase nan peyi Somali. Jiska prezan n ap mande yo yon gè ke peyi sa yo gen, peyi sa a genyen jiska prezan. Si se pa de negwosyasyon ki fèt, Ou pa fouti ka bay yon dezyèm gè mondyal. Yo pat genyen dezyèm gè mondyal. Dayè, batay oubyen prezidan ki te ranvèse, yon sijè ke mwen adrese nan liv ke m gen k ap soti nan mwa k ap vini la a ki se Triyang Siksè, pèp, m ta di prezidan ki te genyen oubyen peyi ki te sanse ou ta ka di ki te fè batay de liberasyon dezyèm gè mondyal la se te se te la Russie avèk Joseph Staline yo pat genyen dezyèm gè mondyal donk pa gen pyès major conflit ki janm ki janm fèt Etazini pase ladann yo genyen donk se pa sa ki enpòtan men de sa m vin pale jodi a mwen vin di w pou fè atansyon ouvè je w paske gè sa pwal gen yon repèkisyon ekonomik grav men gen yon lòt pwen ankò ke m vle vin adrese avè w. Ki enterè Ayiti genyen? Kòman Ayiti kapab pwofite de gè sa ki eklate? E se pa yon gè de plizyè zè. Nou sonje, lè Larisi te kòmanse gè an Ikrèn nan, m swe sa 2021 oubyen 2022, yo te di ke, 2022, fevriye 2022, fevriye sa a ki sot pase la a fè katran depi gè sa a lanse, yo te di se te yon operasyon spesyal, gen moun ki te di nan 15 jou, nan 22 jou Larisi Li ap rive nan li ap rive nan nan Kiev nan kapital la yap pran Zelensky yap touyel on bann tèt pete e depi menm jou a mwen te di non li pa posib paske gè ou li gen yon lèl kòmanse li pa gen yon lèl fini ou konn jann kòmanse ou pa fouti konnen kilè lap fini donk paske tout moun ki gen bon sans konnen gè se rezilyans ki fèl se pa toujou lame ki pi fò a ki genyen men se toujou lame ki pi rezilyan an ki genyen e yon gè antre etazini avèk lanpi avèk lansyen anpi pèse la ki se yonn nan anpir ki pi pwisan ki janm egziste, se moun sa yo yo batay pou siviv. Moun sa yo se pou sivi yo batay. E Iran ap batay jodi a pou siviv li. Donk pa panse ke se yon gè ke yo kapab pwodui oubyen ou pwal di kap fini jodi a oubyen kap fini demen. Se pa menm reyalite a e se pa menm bagay, se pa menm bagay ditou. Donk m pa pwal, m pa pwal predi pou m di sak pwal pase. Men la kesyon ki m enterès, Se kòman Ayiti kapab p pwofite de gè sa. Ou wè istwa, istwa pa janm sispann repete. E tout gwo lidè yo konnen si pou yo kapab fè siksè fòk yo aprann de istwa. Pou konprann sa m pwal di la, si ou ta vle pwan ti pasyans avèk mwen, fòk ou konprann nan ki sikonstans Guy Philippe te fè 2004. Guy Philippe te fè 2004 nan yon sikonstans, nan yon sikonstans m ta di lagè Irak. La Guerre Irak kote atansyon Lèzetazini te devye nan plizyè direksyon. Paske depi depi 2004, m ta di depi La Guerre Irak, tout amada, amada ou wè ki rasanble otou d'Iran la jodi a, lajan ou wè ki depanse pou pou entèvansyon sa nan peyi Iran jodi a, li pa janm fèt depi 2004. depi lagè depi lagè d'Irak. Donk se jis pou dir ke nan peryòd sa a pwal genyen de atansyon ki devye. E yonn nan bagay ki jwe e 2004 Guy Philippe la li te rive posib oubyen se paske se pat Lèzetazini dirèk ki te vle chanjman rejim sa men se te pito Lafrans. Lafrans, avèk la dèt de lendepandans ke Larisi tap pale de li, Larisi te vin tounen yon menas pou yo, epi ben, avèk alye yo Lèzetazini ki fè wè te gen kou sa a, an 2004 li te rive posib. Se jis pou dire ke, se malerezman nan lè nou ap pale la nou pa gen dirijan, nou pa gen lidè. Men se tap byen moman pou te genyen de gwo pyon ki tap deplase nan moman kap pale la a. Pwal gen gwo chanjman nan mond lan. Reyalite nap viv la yo pwal konplètman chanje nan deseni kap vini la yo. Aprè aprè atak ki fèt nan peyi Venezuela, al gade video wap sonje m te di sa, mwen te di reyalite mond lan pwal chanje antre deseni sa, nan deseni sa, antre 2026 a 2036, mond reyalite a ap chanje e nou pi prè de yon twazyèm gè mondyal. Donk tout moun ki gen bon sans. E yon nan bagay ki fè m fyè, se paske se moun k ap suiv mwen yo ki fè mwen minimòm konfyans sa a. E o, paske se pa, se pa yon kado lè w suiv istwa, se pa yon kado lè w li, se pa yon kado lè w suiv seminè, se pa yon kado lè w bay tèt ou misyon pou w sèvi, epi sèvi pèp ou avèk konesans, sèvi pèp ou avèk, avèk lanmou, sèvi pèp ou avèk pasyon epi pran desizyon pou w pa ba yo manti oubyen pou w pa endui yo nan erè. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que reyalite ki pwal vini, reyalite mond lan pwal chanje sou plan ekonomik, sou plan politik, sou plan jewopolitik, sou plan sekiritè, reyalite mond lan pwal chanje. Ayiti nan ki pozisyon n ye? Nou pa ka reponn kesyon sa. Men sèl sa m ka di, atansyon Lèzetazini divèsifye nan lè nou ap pale la, se moman kote te gen 2 gwo pyon ke n te ka deplase. Men n gen yon pwoblèm lidèchip grave. Nou gon pwoblèm lidèchip grav. E poutèt sa w ap wè, ou wè premye pyon yo fè, yo mete Ayiti sou kontwòl, yo ba nou yon poupe twèl. Dezyèm pyon yo fè, yo fèmen Kiba, yo ap starving Kiba nan lè n ap pale la a. Twazyèm gwo kou yo fè, yo retire Nicolas Maduro. Donk pou yo redui peyi, tout peyi nan rejyon an ki te ka ba yo ti pwoblèm, yo sanse mete yo ajenou nan moman nou ap pale la a, paske yo te konnen atansyon yo ta pral diversifye e gen de gen de bagay yo te ka fè Gen de bagay ki te ka rive e yo tap fon jan pou yo te prepare yo. Se menm bagay la tou ki rive nan peyi Panama, se menm bagay la tou ki fè wè yap fè tout gwo atak sa yo jodi a nan lè nou ap pale la nan sou prezidan Petro nan peyi Brezil. Donk se jis pou dir ke yo ap bat pou genyen de kontwòl yo genyen nan rejyon an pou evite ke bagay la dife a li rive sou yo two rapid. Donk fè anpil pridans, swiv ekonomi, gade bous ou detanzantan, paske anpil, anpil bagay bral soti nan bous ou. Pou w konprann sa map di a, gade jan bous ou te ye, lè m di bous ou, valiz ou, valiz lajan ou, kont bankè ou, gade jan n te avan gè Ikrèn nan, gade jan li ye jodi a. E m ba w garanti, fè anpil atansyon kòman w ap manje, kòman w ap depanse, ki kote w ap envesti, kisa w ap achte, paske pral gen anpil, ki pral soti nan bous ou nan lè kap vini la ou pap konprann sa nan yon lòt video map esplikew paske yon nan bagay pouw konprann seke chak lè gè eklate se lajan yo enprime pa trilyon e chak lè gen yon yon 100 dola anplis ki enprime se yon valè ki soti se valè ki soti sou 100 dola ou gen la bank lan konprann sa map di a chak lè gen yon yon 100 dola anplis ki enprime lajan ke ou gen la bank lan valèl diminye. Sa vle di si l te ka achte 2 spageti li otomatikman vin ka achte yon spageti. Ou gen lajan labank ou panse ou toujou ou toujou milyonè poutan ou pa milyonè ankò. Gen anpil moun ki gen yon milyon ki gen yon milyon ki genyen yon milyon dola labank ki panse yo milyonè poutan yo pa milyonè. Rezon ki fè yo pa milyonè paske lè yo te met milyon dola labank lan li te ka achte 50 spageti men jodi a an chif li toujou li toujou yon milyon dola men nan kantite sa l ka achte se 40 spageti l ka achte. Si l retire l jodi a pou l achte 40 spageti li tou pa gen kòb ankò li tou pòv. Donk reyalite yo chanje. Alò, gade bous ou detanzantan, epi fè pridans, aprann, epi swiv mwen tou, nan va kontinye pale ansanm. Mèsi.